E pou sa k poko abòne yo, mwen espere videyo sa ke ou pral gade a se rezon ki fè ou vin abòne. E sa ki la deja yo, mwen espere toujou pote bèl videyo pou fè nou rete abòne. Ok guys, janm di nou an, m pral eseye fè yon prank sou Naïma. Nou konnen l retounen lekòl, sa gen 2, 3 jou depi l retounen lekòl. E depi avan lekòl ouvri l t ap di m konsa. Li gon pwofesè ke l pa renmen. M konnen l pa renmen pwofesè sa depi lontan. Tout timoun lekòl gon pwofesè ke yo pa renmen, ok? Si w te gon pwofesè ke w pa t renmen lè w te lekòl, di m ki pwofesè l te ye, ok? M gon pakèt mwen menm. Yeah, Naïma di m li pa renmen pwofesè sa. So, m vin a ide a. M di konsa m pral eseye fè yon prank sou li pou m fè kòmsi lekòl lan te rele e yo di m konsa ke l t ap joure pwofesè sa lekòl la. Pou m wè reyaksyon Naïma. Naïma pa konn fè bagay konsa. M pa leve Naïma pou l derespekte granmoun, nenpòt ki. Men, m pral akize l, plede di l, wi, lekòl lan rele, di ou t ap joure, ou t ap pale lèd avèk tout moun, tout granmoun, tout, m pa konnen, pa ou konnen jan m egzajere. Se yon fim ki pral fèt la, ok guys? So, li nan chanm li an la, m ap pale byen ba, mwen nan macheskalye a, m pral monte nan salon an pou m al kache kamera nan kizin nan, epi m ap rele l. nan salon an pou nou chita pou nou pale. Depi l pase nan salon an, l ap jis ale tou dwat, li pap menm konnen si gen yon kamera ki sèt-òp nan kizin nan. So, si w panse ti tèt prank sa ap byen pase, bay videyo a yon like, ekri Team Kira Fanmi Kira nan kòmantè an lan. O, depi lè nan telefòn li, l ap tande, l ap gade YouTube, li tande yon bri gaz. So, fò m fini. Si nou panse ti tèt prank sa ap byen pase, bay videyo a yon like, ekri Team Kira Fanmi Kira nan kòmantè an lan. Abòne sou chanèl lan, envite zanmi ou, fanmi pou grandi fanmi lan, n ap pike pou 100 mil abòne. Fè m konnen. Epi, rete branche guys, m ap vini, m ap al set up. A few moments later.

Li komanse byen pa vre? So ou pa gen anyen pou dim?
Non.
Ou pa gen kras bagay ou anvi dim, ou vle konfesem? Anyen ou gen pou ou ta anvi dim men ou pè? Non. Ou sur?
Wi.
Pat gen moun ki te ame do lekòl la? Tout pwofesè yo pa gen pas pwoblèm. Ou respekte yo, pa vre? Wi.
Ou pa janm pale mal avè yo? Ou sur ou pa gen anyen pou di m? Non. Wap ri? Jodi a madanm nan travay la. Lekòl ou an rele l.
For what?
Kisa? For what? Lekòl lan rele. For what?
Yo di ke ou tap pale lèd avèk pwofesè lekòl lan, ou tap joure lekòl lan jodi an. Mwen menm?
Wi, ou menm menm. Epi m chita la m mande w avan pou banm verite a, pou di m si w pa gen kras bagay ou ta anvi di m pou tou di m li la ou di non. Paske m pa gen anyen.
Lekòl lan rele m di w yo di ou t ap joure, ou t ap itilize vye mo nan lekòl lan ou t ap di betiz.
Present me. Kisa? M pa pral di sa. Kòman w pa di sa?
Pou teacher a, I never talk to the teacher like that. You never talk to the teacher like that? Ou pa janm pale avèk teacher a konsa. Sa vle di, lè w ansanm ak timoun yo, ou di betiz. I never said that.
Men poukisa lekòl nan rele yo di w ap, w ap itilize vye betiz yo, tande w k ap di betiz, ou menm joure teacher a lè teacher a pale avè w? Me? Yes, ou menm. They're talking to another person, not me, then. Se ou k rele Naïma Kira André a, pa vre? Okay.
Oh, kijan w ap reponn mwen la? Oh, ou te fè l vre? Kouman w ap pale avè m an anglè? M sa tout sa, ou wè tout sa se derespektan li. Mwen m granmoun m ap pale avè w an kreyòl, ou ap reponn mwen an anglè. Oh, demwazèl lan antre sou ou vre men m ap pale avè w, ou vire men se nan telefòn ou ye kounye a. Naïma! Yes!
M ap pale avè w epi e nan telefòn, e telefòn ou ou pran w ap gade?

Oh m te ka chwazi kale w paske m pa aksepte bagay derespektan sa yo Kounye a nan kouri ou ta bezwen fè yon prank sou mwen Si lè m te pran sa lè ou di m sa m pran l mal epi m pa wè m pa tande w m tonbe vide baton sou ou Kòman ou t ap santi w pou prank kounye a Kòm kiyès ou t ap joure an? Awote jwe non man. Banm verite an. Eske m te m leve w pou ap joure moun? A gwo zen do.
Kiyès ou t ap derespekte lekòl lan? Nan. W ap di w pa derespekte moun, menm jiska prezan m ap pale avè w an kreyòl se kre se anglè w ap reponn mwen. Ou di w pa t ap derespekte moun, pandansetan m ap pale avè w an kreyòl se an anglè w ap plede reponn. Se an anglè. Tout sa yo se derespektan. Tout sa yo ye derespektan wi. Ou konn kreyòl? Ou konn kreyòl? Wa reponn mwen an kreyòl? Ou ou lage l an anglè pou mwen? Sa yo se derespektan. Di m kiyès, di m kisa w te gen a pwofesè a, di m kiyès ou t ap jwe lekòl la. Di m poukisa w t ap di mo betiz lekòl la tou.
Naima!
I wasn't doing it to no one. Al pran sentiwon an? Al pran sentiwon an Naima?

Emisyon sot di an anglè la, m pa konprann if I'm mad at someone and they if they trying to fight you, you gonna curse them out? So si yo eseye gou mayo w lekòl la wap joure yo? Wap joure yo? Well somebody suppose to just sit there.
Oh ou pa ka rete gade yo? Non anbyen lekòl lan k relem nan ki diw joure an èske w te joure vre Naima m pral pran sentiwon an Naima èske w te joure vre. I'm telling you no.
Anbyen ok pwofesè a make lekòl lan ka rele konsa pou granmesi m pral pran yon bagay.

Se jwe wap jwe nan telefòn. Pandansetan lekòl lan rele di ke wap joure, wap fè yon pakèt bagay nan lekòl lan, kounya m jwenn ou se nan telefòn ou ye pa vre? Pa vre? Ou gen chans, mal chache, mal chèche sentiwon m pa jwenn. E sa k fè pantalon toujou ap tonbe sou mwen, paske m pa, m pa gen sentiwon. Paske lekòl lan pa ka rele pou di lekòl lan se manti, se yon prank lekòl la ap fè sou mwen. Lekòl lan pa ka fè yon prank sou mwen pou di ke ou te joure pwofesè oubyen ou te joure timoun lekòl lan.
Ou pa tap fè yon teacher sa? Twòp anglè, pale an kreyòl pou m konprann sa w vle di an.
Ou pa tap fè yon pwofesè sa?
Ou poko janm pale elèv a pwofesè lekòl ou? Ou respekte granmoun? Ou sur? Enben ok, kòm mwen pa jwenn sitiwon, m ap konfime avèk lekòl lan demen si Dye ve. M ap rele yo ankò, yo ka confuse ou, paske m pa t leve w pou derespekte ni granmoun ni timoun. E lekòl lan pa ka fè prank sou mwen. Se mwen ki mèt prank, se mwen k ka fon prank sou ou.

Ti tres m sot fè nan chevem pou demen wi. Oh yon ti tres ou sot fè? Oh mwen menm nenpòt jan tèt ou ye, nenpòt jan tèt ou ye fòm pran w baz. Fòm pran w 2020 an m gintan ateri sou ou. Premye kout pik lan sou ou nan kay la ok. Jwèt nan men w. Remèt mwen kout pik lan si w kapab. Ekri banm banm non team nan ki fèk pran w lan.

Mwen renmen nou janm toujou di nou an, mwen gen yon lanmou ki ra pou nou. Si nou panse ti tèt trout pik sa te byen pase, boum boum boum! Si w bezwen lòt toujou, bay videyo a yon like. Mwen renmen nou, mwen gen yon lanmou ki ra pou nou. Epi rete branche pou yon lòt bèl videyo. Naima gen tan kou rantre nan chanm, li gen lè al panse, m pa konnen li gen lè, e li konnen kounye a, si l te konn joure timoun lekòl la, l al reflechi, l antre nan chanm li wi. M al tcheke sou li. N a rete ale guys. Bye!